M te konn danbisyon ak prete m yon bib pou m fè yon lekti. Lè m ouvè bib la m wè yon fich bòlèt wi. Oh! Genyen la kap priye ranpli ap wi Jezi, Jezi fè mirak la mande Jezi pou t priye ap ki mirak ou konnen pou boul la sòti wi. Gen kote moun ka alèz ke Ayiti? Non, jamè.
Mwen menl la map rete. M pap fè yon pa. Tout fidèl ale! Voye kòb ban m. Avèk pil fidèl m gen kal nan Biden yo. M oblije reziye m an 2025 lan la, m ap fon rive laba a, m met yon legliz epi m met de twa fidèl dirije l. Fò m di nou e paske m pa vle n al peye dim lòt kote wi. Dim nan ap itil mwen.
Ede chantè pale. Mayo skikey sezi. Avwe m fon jèn la, yo pa ban m ofrand! m tèmine. Gwo karaktè m gen lakay mwen anpil lè nou pa konnen l. Ban m tou di nou sa, karaktè sa m gen an. Ou te mèt pale.
Menm lè m zanmi w kòm zanmi w, lè lide m di w joure w m ap joure w. Menm lè m ap ba w blag, m ap site non m ap pote w nan tèt, jou pou m joure w la, pa gen anyen k ka fè m pa joure w. Sa va la menm nan vre ee!
Sa va la menm! M ap di w pawòl ki gen non, e sèl kretyen k pa jwe nan pawòl li. Pastè isi telman bay manti. Menm lè w kontra nèg la lan lanfè li di w son moun li vin wè. Nan lanfè a nèg la ye wi. Dam misyonè, manman, ou kontre pastè a nan lanfè ou di pas oh sa w vin fè la pas li di w a on moun vin wè wi on sèk malad vin wè nan lanfè a li ye tou wi. Telman pastè isi bay manti. Ou kontra nèg la lan lanfè mesye ou wè nèg la lan lanfè wap gade l lan je ou di nèg la oh sèvitè dat m pa wè w sa w ap fè la nan lanfè a wè l wi. On moun vin wè.
Banm wè ti hu. Bon pastè pa janm pa gon moun al wè nan otèl. Yo pa janm pa gon fidèl kap travay nan otèl yo tal fon priyè pou li. Veye pastè yo, veye yo pou wè lè w wè yo ou wè yo, bon si w wè yo nan bank bòlèt menm bon sèvitè sa son kòb yo tal chanje ou wè pastè a nan bank bòlèt yon kòb lal chanje ou wè l devan yon bakon kleren son lafyèv lap pase rèd rèd rèd mèt la. Pastè isi gen kè, frè Ronald. Ou wè pastè a nan bank lan dous son kòb li bay chanje pou li. M te konn dòmi sou nèg prete m yon bib pou m fè yon lèkti. Lè m ouvè bib la m wè yon fich bòlèt wi. Genyen la k ap priye ranpli ap wi Jezi, Jezi, fè mirak nan non de Jezi. Pou tout priyè ki mirak ou konnen pou boul la sòti wi. Epa de ou m ap pale non Marie Michelle m wè w ap ri. E ou? Sa k konnen? E sa ke anpil nan yo kòb mache a pa janm kont. Toujou gen yon san goud y ap retire pou yo jwenn yon boul. Fidèl legliz wi manis, dam misyonè. Gen fidèl legliz ki jwe ti boul li likid. Kòb manje l pa janm kont. Li toujou gen yon senkann dola l ap retire nan kòb manje a pou l jwenn de boul. Se youn nan rezon k fè m pa pran revelasyon nan legliz la wi. Poukisa?
Gen dam misyonè k vini ak tout tchala l nan men l wi. L ap tande revelasyon wi. Chak revelasyon ba li yon men ki boul wou madanm sa gen bon tèt men ki boul li bay. Manuela poko anyen. Se pou sa m pa bay revelasyon ankò wi. Ou ka ba yon revelasyon la nèg la vin al chita dèyè l lè w kòmanse priye l vin priye kote w wè l chita a la lap gade li rale tchalal chak revelasyon vin pran li ayy sè sa te wè tèl bagay ti raji gentan fèt. Cheri Gen yon gran pastè de sa mezanmi oh.
Mezanmi m poko janm sezi konsa nan vi pam. Manman timoun ki la yo. Depi nan vant son anj wi kal bay timoun nan sex lè timoun nan ap fèt gon anj ki vin gad ki vin wèl wi lè jezi fèt premye fwa lame selès ap desann sou tè nan nesans jezi wi. Sa se seminè seminè yo mete l sou seminè. Premye fwa lame selès ap desann sou tè nan nesans jezi lè jezi fèt gon lame selès desann vin adore anyo a.

Son nèg pral vin fèm kwè la a. Epi 2 ti pastè tèt machòkèt kap di lame selès pa egziste. Lame selès pa desann sou tè, li pa sou moun men li egziste. E sa w konnen w pale de li. Èske n pa konnen gen 2 bon pastè? Wi.
Nou pa konnen gen bon pwofèt? Kareman. E nan tout domèn gen bon gen pa bon wi. Depi gen vrè fòk gen fo wi. Nòmalman. Wè nèg kap vin fè kòve kap vin pale anpil la a. Okipe pastè kap fè n fè makak. Depi n wè peristil kè n kase. Lè li bonè. O n toujou ta chase. Dife! Dife! Dife! Gen de peristil wè e k pèt ba pou bay. Humm! Antouka.
Pa e pa lwa achte, pa lwa voye, sa s on ginen. Pa vin fè kòve nou la a. Kot sa n pa ka konnen an la a? Potestan k ap okipe pastè k ap vin fè n fè kòve yo an rete vin rive devan peristil nou ta ranpli. Moun ki gen foli bòkò, ou rive devan peristil ou ranpli ou chase baka, men yon moun ki bòkò. Lwa reklame l. Bon ak kisa w pral chase sa a? M gen yon seri de fidèl la lwa pa vle yo anyen nan vi yo. E pa saj m mande pou yo. Nòmalman. Gen moun la ki deside l pa sèvi ditou. Men w pa ka anpeche sa. Ki bò, ki kote? E gen moun menm lè w ba l tout sa k egziste l pap janm ka pwotestan. Non, jamè.
Oubyen vòlè yo k ap pran pòz fè fè m fè fè m fè kòlè tout jounen y ap rele m y ap pale anpil nan tèt mwen. Bon se se semèn sa m pou nou. M ap kraze legliz nou. Kesyon n ap chase vire tounen nou fon ministè e sou chase demon sèlman. Pou moun ka vini pou yo ka wè n fè mirak. E tout moun ki gen demon. Demon ka antre sou tout moun. Gen de jou fèt nan ane a demon pa ka antre sou ou non. Gen de lè, gen de jou, gen de dat ou fèt nan yon ane. Menm lè yo fè tout espedisyon li pa ka antre sou ou. Gen de anj pwotektè ke w gen. Gen anj pwotektè w gen. Li pa bay pèsòn pasaj fè w mal. Yo ka rale lajan w. Yo ka depanse nan w. Men vi w pwoteje. Ebyen nèg yo kap vin fè makak fè kòve sa gen sa bezwen pwotestan ladanl sa pa gen rapò a pwotestan pa gen oken rapò a pwotestan nan sa ok gen de jou fèt gen de mwa fèt gen lèw fèt menm lè yon nèg fè tout espedisyon ki egziste dèyèw anyen paka rivew. Paske w fèt yon bon lè, yon bon jou, nan yon bon dat. Epi anj sa se pa yon nenpòt ti anj. Anj yo te voye vin vizite w la pa nenpòt. Faz sa m atake a e faz kote m ap kreye ènmi. M chwazi fè ènmi an. M pa pè non. M ap kraze legliz yo. Chak kote w pase yon ti legliz, tout mèt gen yon sèl bagay, chase demon. Plop, plop. Gon moun di m fè atansyon pou yo pa fè m tankou Telò. Yo pa kapab. Telò menm te gen foli vwayaje, l gen foli lajan, l gen foli misyon. M se sèl nèg ki jwenn vwayaj k ap refize l. Mwen menm. M se sèl ayisyen kap fè levanjil la k anvi ret lan peyil pou fè levanjil m se sèl ayisyen ki gen viza k pa fon pa viza vini m pa fon pa mwen menm Mackenson Dorilas m pa gen foli moute avyon ni vwayaje al oken kote pou nèg pa al touye m pou nèg pa al banm pwazon viza vini gen moun kap di m renouvle l non pastè fè pou renouvle pou kisa kote m prale m di nou m pa alèz lan peyim e la m ka ouvè kòm. Nòmalman. Talè m pral nan peye bil, m pral nan leve bwat lòt bò, m pral nan trava a nèt. Bon e la m gen byen m, e la m gen tout afè m, e la m gen kay mwen m pa, e la m gen kay mwen chak ane m peye bil wi. La t ba e chak mwa wi. Chak mwa doktòb m gon kòb pou m peye la e DGI wi. Sèl la yo wi. Depi w tande ane fiskal rive m gon kòb pou m bay, men apresa. Anyen ankò. Edh banm kou an lèl vlem peyel lè lidem dim tou. M gen inverter m gen delco. Ki melem a edh li bay kou an lèl vle m peyel lèm vle tou. Men kay la m peyel chak ane. Dèfwa m konn fon 2 zan m pa peye wi. Gen kote moun ka alèz ke ayiti. M ta kwè e sekirite n bezwen pou nou fè kò nou. Rèd rèd rèd mèt la. Sekirite n bezwen pou nou fè kò wi. Ou achte kay ou pou kòb ou gon kòb wap peye blan an la. Ou pata kwè sa.
Menm la map rete. M pap fon pa. Tout fidèl ale. Voye kob banm.